Hey, Teknoloji an Kreyòl rantre lakay ou ak yon lòt videyo. Videyo mitan semèn, se pa bagay nou renmen fè, men mwen dekouvri yon bagay la ke m ta vle pataje ansanm avèk ou. Lap itil ou si w itilize Final Cut menm jan ansanm avèk mwen. Jan w gade nan videyo e videyo avan m yo, m toujou di sa, youn nan lojisyèl ke m itilize pou m edit videyo teknoloji an kreyòl, li pa lòt ke Final Cut. Paske m twouve li pi fasil pou mwen. Paske Adobe Premiere mwen itilize l sèlman lè mwen ap fè yon travay ke yon moun ban m yon ti tchotcho pou m fè. Konprann? Donk final cut li menm m renmen l e m itilize l anpil anpil sè dènye tan m ap pran tan m pou m pou m jwenn anpil bagay ki nan final cut donk sèl pwoblèm mwen te vin gen ansanm avèk final cut se lè m ap gade lè m fin fè yon pwojè lè m fin kreye yon bibliyotèk epi m kreye yon pwojè fichye sa yo konn nenpòt 200 gigabyte men Sa se youn nan videyo ke m gen pou m fè nan mwa Mars la, e ki se pwobableman storaj mwen, kòman mwen, kòman mwen bagay pwojè mwen, kòman mwen bagay edit mwen. Donk m ap fè videyo sa yo pou m montre w tout storaj ke m itilize, sa m itilize. Paske mwen pa edit an. Tan e laptop la mwen itilize yon SSD pou mwen edit sou li. Lè konsa mwen bati fichye m byen pwop epi mwen mete tout bagay anndan folder. Men m vin rive yon kote mwen gen yon dènye fichye map travay sou li la, li nan nenpot 220 gigabyte mezanmi. 220 gigabyte el te yon ti jan nèvan kòmsi lèm gade m wè pil video sa ki anndan bibliyotèk la se pa video kem pral itilize ankò donk m te bezwen yon mwayen poum poum pou mwen wè kòman mwen te ka jere sa mwen tonbe sou yon ti lojisyèl e m di moun final cut mwen yo mwen pa ka pataje l mwen pa ka pa pataje l ansanm avèk nou ti lojisyèl sa li pa Li pa efase fich yo genyen yo. Li sèlman, kòm si, yo rele l dayèt. Lè w al klike sou li, li di w dayèt. Donk li fè yon dayèt avèk fichi a. Donk m pral montre w li. Ti lojisyèl sa a li sèlman 6 dola m kwè. 5 dola 99. swa 5 dola 99 oubyen 6 dola 99 konsa m peye l men yo gen yon vèsyon esè tou ou kapab ale ou telechaje l epi ou menm ou fè sa ann gade ti ban m montre w ti lojisyèl sa paske mwen twouve li vrèman vrèman enpòtan ok jan wap gade anba a la sa se lojisyèl la li rele FCP Diet bon m jis espere yon moun te ka kreye l pou Adobe Premiere tou ok pou Adobe Premiere m espere yon moun te ka kreye l humm poukisa l pa mwen menm bon travay hein nou bal travay si w itilize Final Cut anpil ou vle achte l map mete yon lyen anba videyo sa a pou ou menm ou kapab ale achte l wap gade pou wè la. Yo gen tout enfòmasyon sou li. M pral montre w kòman w ka itilize l. Ou wè yo di w eseye l oubyen achte l. Li pa yon bagay ki chè. Li sèlman m kwè 4 dola 99 ewo. Jan w ap gade la, m kwè m te peye l 5 dola 99. Men an ewo li 4 dola. Purchase price 4 dola 99, launch price. Yeah aprè 14 fevriye m kwè aprè 14 fevriye moun sa yo vin peye 5 dola 90 7 dola 99 donk yo gon vèsyon pou upgrade tou donk kòm mwen fèk achte l m pa kwè m bezwen upgrade kounye a la donk ou ka telechage l la apre oubyen tou ou ka tou achte l sou si lè m fin montre w li ou wè l bon ou ka tou achte l paske mwen menm lè m te fin dekouvri l m te tou achte l m pat menm al eseye m te tou achte l paske m wè kisa l ka fè. Ok donk m pral montre w kòman kòman l ye kòman w ka itilize l mwen genyen l anba a la mwen ouvri l an n pran yon fichye ke m gen la m gen yon fichye ki nenpòt si k si 64 pwen 82 sa pa anyen mwen gen yon fichye la a ki rele mak w ap gade pou wè nan mak mwen an la li nan nenpòt 203 li nan nenpòt 203 pwen 36 jigabayt mezanmi e s on fichye m gen tan sovgade deja M al gade kote l ye. Men l la. Donk, li nan nenpòt 203. Si m al nan Get Info, w ap wè. Bon, 210 pwen 64. Sa pa vle di pou otan li efase, kòmsi si w al nan bagay sa ankò ou p ap ka jwenn tout sa w gen yo. Depi w gen l, se sa k fè m di w kòmsi li enpòtan pou lè w ap, lè w gen yon pwojè pou w met pwojè w la anndan yon fichye. M pral montre w egzanp lan. Ban m fèmen sa. M pral montre w egzanp sa m ap di w la. W ap wè mwen gen yon fichye backup, backup. Wè tout fichye m yo anndan yon lòt fichye. Paske chak bagay mwen ba yo yon non. Mwen ba yo yon non. Ok. M gen fichye sa a la. M gen backup sa a la. E pi w ap wè mwen genyen Abi. Hey Abi! Ale sou YouTube tape Coin des jeunes. W ap jwenn Abigaelle. Donk abone sou li. Li vrèman enteresan mezanmi. M te fè yon video pou Abi. Wap wè mwen mete tout bagay nan yon fichye. Wè m rele l m ba l non l. Apre sa m mete audio, mwen mete biwo l ke mwen te fè epi mwen mete tout lòt videyo yo la. Donk apre sa wap wè mwen gon mwen genyen yon bibliyotèk ke m te kreye li rele li gen nenpòt 64.82 jigabayt. M pral montre w sa aplikasyon sa fè. Lè w ouvri aplikasyon sa, li di w pou vin a folder a la. W ap wè m mete l la. Ok. Li analize l pou ou. Li analize l pou ou. E pi mwen di l diet. Donk l ap fè diet. Moun k ap fè diet yo konnen ki sa diet ye. M pral montre w, m ap avanse videyo a epi m ap montre w kisa l fè lè l fini. Ok, kounye a pwosès la fini, w ap gade kounye a li redwi a 30 megabayt. Ann al gade pou n wè si se reyalite. Pwosès sa pran yon ti tan, ou wè konbyen tan 60. 4 nan ou pat wè paske m te avansel donk ou pat vrèman wè konbyen tan l te pran men li pran yon ti tan ann gade kèk enfo wap wè m redwi a 26 pwen 2 megabayt eske sa vle di tout pwojè sa li menm li ale non sa pa vle di tout pwojè a ale men pwojè a te la donk se dji 1 se konsa m te rele l banm double klik sou li. Timeline nan toujou rete menm jan an. Wè wap gade pou wè timeline nan toujou rete menm jan an. Se sèlman fichye yo ki ke yo dim ki pa la. Pandan se tan, si o futur, paske lè konsa mwen pran fichye sa yo, mwen pran pwojè sa yo, mal mete yo, mete yo ansanm avèk fichye yo, mal mete yo yon kote, mete yo nan gwo disque dur kem gen poum poum. pou m back up tout bagay donk se la mwen pran fichye sa yo m fin travay ok mwen mwen fè dayèt la se sak fè m renmen ti aplikasyon an mwen fè dayèt la epi mwen mete fichye sa yon kote epi si nan fiti mwen ta vle fon bagay ladan l wap wè timeline nan toujou la tout bagay mwen toujou la tout tit mwen toujou la tout afè m color grade mwen tou koulè koreksyon m tou la ya nan fiti mwen ta vle fon bagay avèk avèk e e e avèk li. M ap annik jis pran fichye sa epi m, gade, m al montre w. M al montre w. Wè? Wè? Wè? Tounen kote m te ye a. M tounen kote m te ye a. Wè sa? Tout fichye yo repran plas yo ankò. Vwala. Tout fichye sa yo repran plas yo ankò. W ap wè tout fichye sa yo repran plas yo ankò. Donk, pwojè a li la. Pwojè a toujou egziste. Pwojè a pa gen anyen ki deranje pwojè a pou sa. Oke? Tankou w ap gade pou wè la, mwen gen yon fichye ki nan nenpòt, jan m te montre w okòmansman, mwen gen yon fichye. ke m pral fè sa talè e m konnen li pral pran tan m paske se sou laptop la ke m te fè se sou laptop la ke m te fè sa donk li gentan pran 210 gigabyte nan laptop la donk m pral fon dayèt avèl la m pral fon dayèt avèl la m pral annik prann epi m lagel la epi sa w tande a tou lap li pral analize l. Li di m men konbyen l ye epi pou m kapab gen plas nan odinatè m nan. Ya 210, 210 dayet total, ok, dayet. Òganizasyon se yon bagay ke ou bezwen lè w ap edit. Ti lojisyèl sa a la m te byen kontan fè. E rankont ansanm avèk li, ou menm ki travay sou Final Cut, ou menm ki pa gen espas nan òdinatè w, bibliyotèk pran twòp espas pou ou, al eseye vèsyon esè a, lè w fin eseye l, epi m pa kwè w bezwen ankenn prèv ankò, ya, m pa kwè m pral gade w apre prèv la ou achte l, donk si w t ap achte l ou t ap gentan achte l paske m pwouve w ke li bon, ke li. e fè djòb la byen. Nou se Teknoloji an Kreyòl, wap jwenn nou sou Facebook, Instagram, YouTube, sou Twitter tou wap jwenn nou la, swiv nou la. Chak lè nou lage yon videyo wap gentan konn sa, si w sou YouTube peze bouton notifikasyon pou n pa menm bezwen di w sa menm. Mwad mas la nap lage 2 videyo pou ou e nou pap sèlman tann paske nou lage videyo ofisyèl yo chak samdi a 9 è edmi. Wi 9 heures et demi nou lage yon video pou ou men nan mitan semèn nan tankou video sa nou lage yo tou pou ou menm lè nou dekouvri yon bagay pandan semèn nan ki itil nou nou lage yo pou ou menm pou ka jwi benefis yo. Nou kase randevou pou samdi si Dye ve. Di yon zanmi poul di yon zanmi poul di yon zanmi poul di yon zanmi. Nap wè w la. Babay.